Em ta just vle redi li ankò Bondye te dim kelke zane de sla ke li te vire dol bay pèp ayisyen an men li tande kri pèp ayisyen an e li prè poul delivre yo. Pwal gen on famin e li chwazi Ayiti pa sèlman poul bay tèt li manje men pou l bay on pati lan mond lan manje. E Letènèl te ban m mesaj sa depi an 2008 e mwen te li te voye m an Ayiti pou m te bay mesaj la. E te m di nou ke mesaj sa a li menm jan l te di m tou pwal gen on katastròf an Ayiti E tout moun te di konsa, anpil kretyen, anpil advantis te di konsa, you know, Letènèl pa kab pale avèk on moun kankou m, se, you know, tèt mwen ale, bagay sa yo. E te m di nou ke le 7 janvye 2009, Letènèl te pèmèt ke Konpè Filo an Ayiti te. Fè m parèt lan televizyon pou m te bay mesaj la ke Letènèl prè pou l delivre Ayiti e pwal genyen on katastwòf. E se lan mesaj sa ke l te, e lan e lè sa, maten sa l te di m, di Konpè Filo, paske li te kwè ke se Letènèl ki te voye m, di Konpè Filo ke lè katastwòf lan fèt l ap sove li menm avèk tout fanmi l. e li te m te kite Ayiti e l te revoye m an Ayiti e lè m ale an Ayiti li di m konsa le pou m te kite peyi an m te an Ayiti an janvye 2010 e li di m le 11 janvye pou m te kite peyi an. E m te pran avyon le 11 janvye, premye vòl American Airlines nevè edmi, li di m kite peyi an, menm si m retounen nan sèt jou. E m te kite peyi an. E pandan m lan avyon an, mwen te avèk Novilma Edouard, Letènèl vin pale avèk mwen, li di m konsa, dezas la rive. Etem di nou ke kèm tap rache, mwen kriye map kriye lan avyon an. Mwen rive isit Ozetazini, um m enkonsolab, map kriye poum di you know poum di oh Letènèl m pa konprann, um m pa gen ankenn moun poum pale e tout moun an pa kwè ke pwal gen yon katastwòf vrèman. E M te priye e m pase nuit sa a, nuit 11 janvye an priyè e m te al lakay mwen, m t ale avèk pastè mwen e nou t ap priye. Pandan m ap kriye, m te santi yon doulè ke m pa t kapab menm esplike. E le lan pandan m te lan ofis mwen le 12 janvye, yo rele m yo di m Juno èske w wè sa k fèt Ayiti? And lè sa a mwen kriye pi rèd paske te gen dezas la vin rive vre, Letènèl pa t di m ki lè dezas lan t ap rive but lan le 11 janvye li di m kite peyi an, kite Ayiti and mwen m kite l le 11 janvye vrèman e katastwòf lan fèt le 12. Li te voye m al fè 3 jou de priyè lan an Ayiti e lè m fini Li di m konsa w ap kite Ayiti e ou p ap retounen ann Ayiti jiskapre nouvo katastwòf lan fèt. Eso, m kite Ayiti e m poko janm retounen. But, Letènèl bay on plan de delivrans pou peyi an. Menm jan e pou sa m pa vle mesaj sa map bay lan m pa vle ke nou pa genyen espwa se yon mesaj despwa li ye letènèl bay yon plan de delivrans pou peyi an letènèl di lap lap delivre ayiti ayiti deja delivre men li di konsa ke Tout moun ki kanpe lan wout li pou l delivre Ayiti l ap pete fyèl tout moun. And so Jodi an se pou w chwazi ki kote w kanpe. Se swa w kanpe sou bò Letènèl oubyen w pa kanpe sou bò l. Paske Letènèl bezwen pran peyi an. Letènèl prè pou l delivre Ayiti. E pwal genyen on lòt katastwòf an Ayiti ki imajinab, ou pa kab menm imajine ki katastwòf la pral ye paske la pral di pou peyi an. Men, ou pa bezwen pè. Depi w sou bò Letènèl, l ap sove w. Letènèl di l ap anpil moun pral peri e jodi an, m ap vin pale avèk nou pou nou prepare tèt nou. prepare tèt nou spirityèlman si ou pa yonn nan moun kap kap surviv yo pou si ou mouri pou mouri avèk le germe de la resurrection men letènèl di konsa ke Ayiti pap peri lap delivre pèp lan aprè katastwòf ki pwal fèt la letènèl gen on plan de delivrans pou Ayiti. E plan sa a l ap egzekite. E pa gen moun k ap kapab stop plan sa a. Li lè e li tan, Letènèl pwal delivre Ayiti. So konnya a, ou menm ki la, se pou w prepare tèt ou. Letènèl te di m lè li katastwòf lan pwal fèt an Ayiti, pa gen moun ki kapab ede peyi an. Paske tout peyi dan le mond ap okipe avèk pwoblèm pa yo. Pou moun ki te konn tande mesaj sa a, nap nap kapab dakò ke wi, se konsa Letènèl te di l. Li di lè katastwòf lan pwal fèt, tout moun ap okipe avèk biznis pa yo. Se Ayisyen ki pwal leve pou al delivre Ayiti. Èske ou prè? Letènèl bezwen pou nou vin sou bò pal la. Letènèl bezwen pou nou pranl kòm sovè pèsonèl nou. E aprè sa delivrans Ayiti an sur e sèten. Kote w ye a, mete manje lakay ou. Prepare tèt ou. Mete, fè yon valiz. M pa konnen kisa oubyen m pa kab vrèman di w kisa dezas la ap ye e m pa kab di w ki lè l ap ye, men Bondye konnen. E Letènèl di m li pap janm di m ki lè dezas la ye paske m t ap pale l because kè m ap rache lan mesaj ke m ap di nou la a, men m oblije fè l. E si ou soti pou atake m, pou vin dèyè m, m feel sorry pou ou paske Letènèl ap pete fyèl ou. E pou sa, mwen deside pou m pale, paske Letènèl di m pa pè nenpòt moun ki vin dèyè m, fyèl yo deja pete. So, se swa yo anbake avèk Bondye, oubyen whatever. So, pèp Ayisyen, kote w ye a, mete koze w an armoni avèk Letènèl. Pwal gen yon katastwòf orib men aprè sa Letènèl pwal delivre Ayiti. Plan de delivrans lan deja la e m vle di nou ke Letènèl di aprè katastwòf sa, 14 jou aprè katastwòf lan, li vle pèp Ayisyen an ann Ayiti rankontre l devan palè a menm kote 3 jou de priyè lan te fèt, li vle pou pèp ayisyen an rankontre l la e pou yo fè on aksyon de gras pou li de 6 zè di maten a 6 zè di swa pou yo di l mèsi paske sa k pral fèt an Ayiti an tout moun ta sipoze peri but tout moun pa t peri. Si w konn naje jou sa a, ou pap kapab naje si w pa lan plan Bondye a. Si w pa konn naje jou sa a, wap ap wap Letènèl ap fè w naje si w lan plan Bondye an. Èske ou konprann sa map di w lan? So, se la mwen ye avèk nou. Prepare nou, Letènèl ap pral pran peyi an e Letènèl ap delivre peyi an e ke w vle l ke w pa vle l Letènèl an chaj satan anatèm o non de Jezi de Nazarèt se swa ou ou anbake lan plan Bondye an ou byen met kò w deyò paske si w pa met kò w deyò Letènèl ap mete w deyò and so I am telling you map di nou pran sa o serye Letènèl deja gen plan delivrans lan pou Ayiti e m pa konnen kiyès l ap bay plan an but Letènèl a pral bay di m konsa um e plan an si tèlman bèl ou pa kapab imajine nouvèl Ayiti sa a tèlman l ap bèl e Letènèl di nouvèl Ayiti an Se glwa l pral bay, e pou e pou glwa l kapab eklate dan le mond antye, pou tout moun kapab vini pou yo ajenou, pou yo di sè Letènèl ki è Dye. Paske pou nouvèl Ayiti an, pèsòn pa kab delivre Ayiti. Se pou sa tou, tout moun mèt leve, danse, ou pa kapab delivre Ayiti, sèl moun ki kapab delivre Ayiti sè Letènèl dèzame, le Dye ki kreya le syèl, la tè, la mè, Elè sous do se li menm sèl ki kapab kre ah ki kapab delivre ayiti etem di nou letènèl prè eske nou prè l ayiti pwal vin on lòt on lòt bagay le ayiti pwal vini on on mèvèy du mond etem di nou Ayiti tout moun dan le mond antye pwal vini pou yo pou yo wè pwal gon tanp ki pwal bati an Ayiti kote le mond antye ap vini pou yo adore pou yo kapab di sak fèt Ayiti la sa a se sèl Bondye ki te kapab fèl e tem di nou chè frères et sœurs Ayiti pwal delivre pwal gon katastwòf ki pwal fèt m pa konn kilè. Men pito nou prepare ke nou pa prepare. M pa konnen si m ap vivan toujou lè katastwòf sa a pral fèt, men l ap fèt kanmenm. Avèk delivrans Ayityen ap fèt avè m, san mwen menm, avèk ou, san ou, ou pa kapab stop li. E depi ou soti pou w kanpe lan wout Letènèl, tè m di w, fyèl ou ap pete. Jodi an, kote w kanpe, kanpe sou bò Letènèl. Letènèl vle pou pèp Ayisyen an retounen a li. Se Letènèl ki te bay Ayiti endepandans. Satan pa t ban nou endepandans. Nou se on pèp chwazi. Priyè Boukman nan pa t fèt a ankenn satan. Priyè Boukmen nan te adrese le Dieu ki krea le ciel, la terre et les sources d'eau. Se a Bondye sa a ke l te adrese l e se Bondye sa a ki te bay Ayiti delivrans. Letènèl di nou bay satan glwa l an, ebyen li prè pou li reklame glwa li back sou Ayiti. Letènèl reklame se li menm ki te bay Ayisyen delivrans, se li menm ki te ban nou endepandans, se pou sa nou bay enmi an e nou wè ke Ayiti ap plonje lan, lan, se pli mal lap, lap plonje but tem di ou delivrans lan rive. Letènèl pwal delivre nou. Letènèl deja delivre nou. Sèlman, se pou nou pran sa o serye. Ou menm, kote w ye a, ke w an Ayiti, ke ou isit, kote w ye lan tout kwen mond lan, se pou w prè, pou w prepare, paske Letènèl pwal itilize w. M pa konnen, Letènèl di se Ayisyen k pwal delivre Ayiti. E kotel voye w lan pitit ou ou prepare um you know nou eduke se pou nal kanpe pou nou mete men yonn nan men lòt pou nou kanpe pou nou delivre ayiti e pou nou pa kite lòt moun um rantre lan brenn nou lan lan lan sèvo nou pou nou ap batay yonn a a lòt, men Letènèl di l pwal fè on chanjman, on chanjman elektrik kote l ap pran boujwazi, l ap mete avèk pèp, kote l ap pran gouvènman ayisyen an, l ap mete avèk dyaspora isit pou nou fè yonn, pou nou delivre Ayiti, paske lè a rive pou Ayiti delivre. Sa fè plis ke dizan. Nou pa janm wè mwen an Ayiti paske Letènèl di m non, ou pa pral Ayiti toutan katastwòf lan pa fèt. E se pou sa m pa t janm vini Ayiti ankò. Men, Letènèl pèmèt ke m pale kounyeya e sa pran plis ke dizan pou nou wè mwen ankò kote m ap pale. Gen de moun ki kab di la, ou pa pè? Non, m pa pè paske Letènèl est avec moi. E m pa pale si Letènèl pa di m pale. Konnya moman an rive. Letènèl prè pou l delivre pèp Ayisyen an. E chè frè e sè, prepare w. Prepare w spirityèlman. Prepare w Pran Letènèl kòm sovè pèsonèl ou. Si ou klopikopan, si ou kretyen, ou lan Jezi e ou lan satan tou, ebyen ranje koze w, se pou w vin jwenn Jezi nèt. Paske si ou lan ni Jezi w, ni lan satan, Letènèl ap pete fyèl ou, o satan kap pete fyèl ou, paske satan pa vle w vin sou bò Jezi an. Mete m di nou, si wap obsève idòl, si sa wap fè a, Tem diw Al priye letènèl mande letènèl kote pouw kanpe paske Mwen menm avèk kay mwen m kanpe sou bò Bondye chè frè ze sè Mwen enplore nou pran Bondye kòm sovè pèsonèl ou pa rete lan Saw ye an di Bondye m pa konnen kisa poum fè non but montrem ki wout poum fè kòman poum vin jwenn ou letènèl Mwen ta renmen wè delivrans ayiti sa ou pa ta renmen wè li? Yes m konnen nou tout ta renmen wè bèl ayiti nou an pou nou al pou nou ale pou nou pou nou delivre pèp lan kap soufri pèp sa ki grangou pèp sa ki si tèlman on bon pèp on pèp ki ki plen lanmou men yo si tèlman soufri yo pa konn yo pa konnen kòman pou yo aksepte lanmou Letènèl di pèp ayisyen an dat I love you, mwen renmen nou, je t'aime, se sa Letènèl vle di pèp ayisyen an jodi an. E tem di nou sa kap fèt lan ap fèt kanmenm. So lan moman sa a, chwazi ki kote w kanpe. Mande Bondye pou l ede w chwazi l. Si w pa konn ki kòman pou w fè l, Ebyen priye Di Bondye montrem chemen an m pa kapab fèl pou kont mwen montrem chemen an e letènèl ap montrew kòman pouw chwazil kòman pouw sèvil kòman pouw kite kote w ye an e pouw vin jwenn Bondye pèp ayisyen mwen rele Junon Brutus e se yon plèzir poum avèk nou jodi an konnen ke m renmen nou anpil ke Mwen soupire poum wè nou poum ta wè Haïti cherim nan ankò paske m ta renmen vini an Haïti ankò m pa m pa m pa swete sa pwal fèt lan men letènèl dim konsa pèp lan te chak kou li i bayo dèzavètisman yo plonje pi rèd lan sèvi satan. e Letènèl di se pou sa li oblije frape pye l fwa sa a, s, moun k ap plede sèvi Satan, k ap plede bay Satan glwa, ebyen, te m di nou, fen an rive. So, ke Bondye kouvri nou, ke l pwoteje nou, ke l beni nou lan sa k pral fèt la. Chè frè e sè, se pa yon bèl bagay li ye? men konnen se on akouchman kap fèt la e Bondye deja delivre pèp lan so tem di nou pran Bondye o serye paske Bondye prè pou li delivre Ayiti pa sèlman prè li deja delivre Ayiti ke Bondye beni nou kel kouvri nou kel pwoteje nou paskel pase san lan lento pòt nou poul poul kouvri nou chè frères et sœurs priye pou Bondye kapab kouvri nou lan sak pwal fèt lan pa pran sa al ala légère pa di oh men madanm sa fou sa lap di konsa a non Letènèl te bay ron te bay roning nan roning nan avètisman li te bay avètisman deja Li te li te fèt e depi dizan li di pwal gen yon lòt katastwòf an Ayiti. E konnya li di m mwen mèt pale, pale se pou sa m vin pale pou m di nou prepare nou. 14 jou aprè pou nou menm ki vivan devan palè nasyonal la lan wout 7 chemen an li mande pou pèp lan reyini pou nou vin ba li on action de grâce pa gen bagay religion kap pale la a se tout pèp ayisyen an li mande pou vini devan l pa gade figi m di oh fi sa a son adventiste li ye li i pa konn sa lap di oubyen bagay letènèl mande pou Pèp ayisyen an vin devan l 14 jou aprè katastwòf ki pwal fèt lan pou tout moun ajenou pou yo rekonèt ke sè Letènèl ki è Dye. Menm jan aprè tranbleman de tè an te di menm bagay lan, men anpil lan nou nou retounen, pèp lan vin pli mal, yo vin tonbe pli mal lan lan sa lan lan lan lan afè mal. Letènèl ap frape pye l konnya li di ase sètase delivrans Ayiti an sur e sèten. Pou nou menm ki te pèdi espwa pou Ayiti, fèt atansyon. Pou nou menm ki di Ayiti pa p janm delivre, fèt atansyon, paske w ap wè delivrans lan men w pa p manje ladan l. Si w ap doute la delivrans de Letènèl pour cette nation. Ke Bondye beni nou, ke l kouvri nou That all. Se sa sèlman m te kapab di nou. Bondye renmen nou anpil anpil. Li vle pou nou vin jwenn ni. E ansanm, men dan la men, Avec l'Eternel l'union fait la force, te m di nou ke drapo ayisyen an genyen vizaj Letènèl ladan l ki genyen sèt chandelye dò lan, e genyen vizaj Letènèl ladan l nan Zakari 4, vèsè 10, kote l di, Figi sa a nou wè lan drapo ayisyen an, se lè zye de Letènèl ki k ap gade atravè tout lemond. E petèt on lòt jou, m ap vini e m ap ekspoze drapo an devan nou, pou nou wè ke Ayisyen Nou pa nenpòt moun, nou pa nenpòt pèp. Pase videyo sa, share it, fèl pase. Si nou pou nou metel lan WhatsApp, nou mèt mete li, men ke Bondye beni nou, kel kouvri nou, pèp ayisyen an pa dezespere, gen espwa, Letènèl ap vin sove nou, Letènèl ap vin ede nou, just kenbe la men dan la men, linyon fè la fòs, pèp ayisyen kote w ye an, epi nou pral mete dyaspora kote w ye an, Ou pwal kanpe because se nou menm ki pwal kanpe pou nal ede sa ki an ayiti yo pou pou nou delivre pa kite moun vin di tenten lan tèt nou ke pèp nou ap peri but plan letènèl genyen an la pwal lap lap egzekite kanmenm e menm si se etranje ki vini pou yo eseye touye tout moun Ki lan plan delivrans Ayiti an, ebyen tem di nou etranje Letènèl ap pere fyèl nou, lap pase woulo konpresè l lan sou nou tout! So so better, nou better kite Ayisyen an repo pou Letènèl fè plan de delivrans li an rive, paske ni etranje, ni Ayisyen, nenpòt moun ki k vle kanpe lan wout Letènèl lan, ebyen get ready pask because God is going to step on you to deliver Haiti. Letènèl pwal pase sou fyèl nou tout poul delivre Haiti paske delivrans Haiti an inevitab e li eminan e lap fèt o non de Jezi de Nazarèt ke Bondye beni nou.